Si nou konnen ke mwen te gen yon video de poupée sou telefòn mwen, map fè sèks ansanm avèl, se sak fèl te marye ansanm avèm, mwen la jounen jodia devan tout moun sa yo. Se manti, se manti, m pa gen video sa, m pa gen video konsa sou telefòn mwen. Mezanmi le pèp nou konnen depi zen an tonbe nap potel ba ou nan bon jan ti mamit nan moman la nou genyen traka ki se Papa pitit e ex Arshita ki nan groze avek Dor Poupe kisa bagay la ye ebyen Dor Poupe avek Traka marye men Dor Poupe ap fè sekrèl pa vle moun konnen e kòm nou konnen Kada avek Kerry se 2 ti landeng ebyen 2 blogè sa yo lage koze a nan lari sa ki te koz ke Dor Poupe te vrèman estomake e li mande Traka divòs. Men kote zen an pi cho toujou e ta sanble ke se madichon Archita ki nan bouda Traka, ebyen Dor Poupe lage yon grav akizasyon sou do Traka. Dor Poupe deklare sa ki koz ke l te marye avèk Traka se paske Traka te genyen videyo bòbòt li e ke misye te menase l ap lage l nan lari si l pa t marye avèk li. E sou menm baz akizasyon sa, Traka te live pou l te ka vin demanti rimè sa. Siw vle konprann zen an pi byen toujou abone pataje like video sa epi rete gadel jiska la fen pou ka ranmase zen nan bon jan ti mamit. Te ka dat fè konnen ke epm te pew pou marye ansanm avèw bagay sa yo kounya map konnen ke se nan bouch ou m soti menn se nan bouch ou m soti menn pandan ke w konnen e pa vre mwen menm m pa vin la pou m fè defans m bagay mwen menm map eseye pwoteje tèt mwen nan story kote ke yo yo ap eseye met yon bagay ki pa verite bro Sidò Poupée santi ke mwen pa sipoze di e manti I'm sorry for you chérie. Sa m pa, e pa, e pa nan kont m vini ansanm avè w. Se pa tankou, bro, pou m ta, kòman fè m pral rive nan yon nivo menn m pral nan kont avèk Dò Poupe baz, hein? M pral nan fè bri avèk Dò Poupe baz. M just, m just di e manti menn.
Ou konprann? M just di e manti sa, kòmsi sa ke ou fè konnen de mwen an e manti. Mwen pa fè l vre. Ou di men ok li dim konsa ke li pa di sa vre men pandan ke tout lari a gaye avèk bagay sa pandan ok mwen di mwen pap fèl pou ou non map fèl pou karyèm map fèl pou pèsonalite sa si yon moun te konnen ke mwen gen video dò poupe toutouni sou telefòn mwen map redil ankò e dò poupe ankò manman dò poupe tout fanmi dò poupe si nou konnen ke mwen te gen yon video dò poupe sou telefòn mwen. M ap fè sèks ansanm avè l. Se sa k fè l te marye ansanm avè m. Mwen la a jounen jodi a devan tout moun sa yo. Se manti! Se manti! M pa gen videyo sa. M pa gen videyo konsa sou telefòn mwen.
Yeah, sa vle di ke jan gen bagay y ap fè. Mwen gen gwo sè ak sou sa yo lage. Yo ret Julie Julie di wi tanpri e men sa ap pase bro. M konprann ou menn e m dakò avèw ou monte rezo an defann tèt ou paske gen anpil pòl kap pale menn ki vrèman negatif ki pral vann ou mal nan lòt sans ou konprann paske jan w monte la w byen klarifye pa monte ni pou fè zen ni pou desann on moun pou monte on lòt men pou konstwi pou monte yon yeah
Men men eske eske tankou m konnen lafimen pa janm leve san dife si manzè si menm di manzè sorry si dò poupe e pèswade ke yo ou ou gen video l vre se sak fè ki pou li li pouse li marye ansanm avèk ou pase ou di aprè yon mwa aprè yon mwa divòs ou tou mande ou tou mande aprè yon mwa maryaj ou mande manzè divòs. Konpayi te pase pat sa. Banm fè w tande e sa w di. Tande, tande, tande, tande, tande. Apre yon mwa divòs, apre yon mwa maryaj te vin gen divòs la vre. Tande, kounya, e ou k koz divòs, e ou k koz bagay sa wi bro. Paske, donk ou vle met nan tèt li se mwen menm ki vin di w bagay maryaj lan. Paske sa k vin pase, imedyatman mwen gen, an n di, Papa boom papa boom esi lil soti pa vre ou panse papa boom pa rekonet mwen mpa rekonet papa boom cheri non nou jis komsi pa patnè tankou kolòn kolòn kolòn kolòn men nou konn pale li met nan tèt li tankou siw te vin bay avèk sa sou rezo a se mwenk diw li kounya li tou dim konsa ke ok ou wè sam fèm la kounya li tou dim konsa se mwen menm ki fèl mwen di konsa ke sou panse komsi men yo mwen vrèman te vle konn sa ann divòse that's et men koman yo pa men pa tankou kite gen non pou bay divòs la. Ou konprann se pa komsi bagay pase tankou non se tankou li fè konnen se mwen menm ki te vle fè moun konn sa ou konprann. Ooh ok kounya m konprann sa w di a poutan pou w di sa bro e pa menm ou menm non papa. Bro lè w rele m baz lè ok lè w di bagay la lè m rele w e mwen rele w ehe lè m di w yo wap fon dezòd la papa m di m pa nan prizon ou di m nan prizon ou di m bat fanm ou di m M di, lè wap dim èske ou marye vre? Bro, m konnen baz m pa gen esplikasyon pou m baw nan bagay maryaj bro. M pa baw esplikasyon de bagay maryaj. Pa tro sa. Wè sa m diw lan? Men m just diw yo bro siprime video a. E vrèman vre ou siprime video a lè ou vin konfime m pa nan prizon. Apre Kada di, apre Kada li menm al di ke m te nan prizon, m se si m se la, m bat dò pou pè, m se lòt bò, m se la. Bro! Mwen menm m panse Dò Poupée tap moute sou entènèt poul demanti bagay sa yo bro, e sa yo k deranjem sèlman, li pa janm demanti yo, lal demanti lòt bagay ki pa menm fè sans, ki pa menm kòmsi menn sa moun ap di de ou pa menm kiyè, wal demanti sa yo, pandan ke mwen menm manman pitit mwen te gentan vann mwen konsa deja, ou konprann, manman pitit mwen te gentan vann mwen konsa deja, e lèl fin vann mwen konsa, Siw jounen jodia e konsa ou pral vann mwen ansanm avèw ou pa di epa vre ou pa di pat gen bagay al fè pran pran prizon mte bat ou vre sa yo menm sil pa dil mpa kyè men lòt bagay m plis santim deranje bro se lè kada di konsa ke se peye mte peye pou doc pou marye avèm mwen doc pral demanti bagay sa m just di ok manzè konnen e sal fè konnen vre e sal fè konnen pandan ke se pa vre. Bagay mte annik rete la nenpòt lè polis kanpem poul move lèm tande kiyès ki arete mimi gasyon pasem fon fo maryaj frod ou konprann mwen Yeah li pa bon pou li pa bon pou karyè w vre Yeah li te ka li te ka li te ka konsa Ou byen tou m te ka m te ka yon kote m te ka al jwenn yon pwogram epi yo boom m pran yon bal Sa konprann sak pase paske e tèl fanm tèl fanm fè yon moun konnen ke li marye ansanm avè m akoz m t ap m t ap fòse l marye avè m de yon videyo poutan e manti Ou konprann bro Pa gen bagay sa se sa Se kounye a la Dòk ou vle met nan tèt li l tou anfas mwen pou sa I'm sorry cheri Ou pa ka enpeche m defann pèsonalite m Non, jamè ou pa ka enpeche m fè sa. Pa fè sa. M pa vin denigre w la. M pa vin pale lèd de w la. M jès di w pou sa si si w te met sa nan tèt ou, si w te met sa nan tèt ou, m ap fè w konnen ke se pa vre. Ou konprann? An tout konsyans mwen se pa vre. Jamè men. Jamè de ma vi bro. Yo, m konprann, m konprann misye. Se paske bagay la pale bagay la fè misye mal guys. Ou konprann? Paske imediatman apre nèg la

nan kawoutchou machin mwen. Ou wè sa m di w lan menn? Avan anyen ankò menn, menm bagay la lè m rele Kev, m di Kev, a wè menm bagay la rive m ankò, ou konn sa ke, ou konn sa Kev di m, Kev di, a monchè ou k vle m wè traka, ou pa janm m sot kote w rete a, m di non m p ap ret, m ap, m p ap soti non bro, m ap ret la a, m ap ret la a menn, m ap ret la a, sa yo ye de men, sa k pase, se paske w toujou ap fè yon pakèt manti sou mwen, e pa vre, pa fè sa, pa vann mwen konsa, ou konprann, pa vann mwen konsa, M pa renmen sa. Ou poko konprann mwen bro. Pa vann mwen konsa menn. M pap janm vin moute pou m di w e manman pitit mwen pa gen rezon pou l te poste m konsa. Non sa se chwa moun nan se konsa l ka jwenn jistis li avè m. Li jwenn jistis konsa men pa desann m ap desann ou pou li. Non jamè. E m pa gen nul dwa pou m ta koute sou entènèt pou m ap vin di wi m te marye ansanm avè w, wi m te sesi. Non, sa pa mwen menm menn. Yo pale l, yo vin okouran de li e paske yo, yo vin okouran de li men l pa t an kachèt pou oken moun. M just pa t di moun sa. Ou konprann? Sa k deranje m nan story an se sa m di w lan menn, se manti. Edouard Poupée m tou di w sa jounen jodi a. wè tout fanmi w mèt ap gade video sa menn. Si yo te met nan tèt ou e paske se m te gen yon video konsa vre, se manti. Si nou ta pral fè m yon mal paske nou konnen m gen yon video pitit nou oubyen video e swa neve e nyès nou oubyen oubyen oubyen I don't know sa jan l te ye a nyès, kouzin nou, fanm nenpòt fanmi dò pou pete ta panse kòmsi l te ka fè m yon bagay ki dwòl pou sa, se manti se sa m klarifye a. Se manti m pa gen sa vre. Ou konprann mwen? Waww waww waww waww.
Waw waw waw waw. Se manti menn.
Nou tande guys. Sa ka rive ou te toujou vin ok ou te ka renmen ansanm avèm ou pat konnen kiyès mwen ye ou pat konnen sim te nan tout bagay meli melo sa yo manman pitit mwen ou vin santi ou regrèt kounya la pou prezante swa fanmi ou oubyen yon zanmi ou mwen menm kòm mennaj ou oubyen ou byen jan w vin marye ansanm avè m kòm, kòm m ka di mari paske nou marye. Ou wè sa m di w la? Ou mennaj ou byen mari. Si w santi w kòmsi, ou santi ou menm ou deranje pou, pou, pou m fè yon moun konnen sa pou, ou byen pou yon moun okouran de sa pou w pa, pou yo pa, pou yo pa kòmsi krache sou efò w fè nan lavi w. Just bay yon lòt egzanp men, men pa pran sa w konnen k ka blaze pèsonalite m nan menm. Ou konprann? Jiska mentnan la boo e madanm ou li ye paske sa fèm ka diw madanm ou an poko divòse konprann si w ta gon pwoblèm nan menm non pa gen pa mete nan tèt ou kòmsi m nan kont avèk dò boupe non m diw sa deja e sa ka rive l pa dil men lari ap mache dil lari a e sa yo fè konnen kòm kada te di konsa e peye m peye mwen tou demanti sa mwen pat peye vre kounya si e dò boupe ki te dil vre ke dò boupe asime responsabilite l ke l te fon manti sou mwen.

Mande Djoulie lèm bò kotel bro depi pa janm gen bagay kòmsi map palel de manman pitit mwen non e manman pitit mwen tou tout lèm t ansanm avèl pa janm gen bagay map palel de Djoulie non paske se I don't give a fuck boo I don't care mwen pa care menn sa se pèsonèl sa se vi pèsonèl sa se vi moun sa yo bro ou konprann mwen sak deranjem nan story an se sò e bro yeah menn. Yeah Bianca Bianca wi mwen konn fèl on fwa se on erè ki te pase nan vim sa te pase Yeah yo di mwen mwen dil deja cheri ou konprann mwen Yeah li dil mwen dil deja erè sa ankò m pap kite on lòt moun banm leson pou sa ankò m te gen manman pitit mwen gentan banm leson deja Yeah misye di sa la misye ou konprann ki Bianca ki Bianca ki di bagay konsa. Ou konprann? M di l sa deja, m di w sa deja, mwen te fè yon erè nan vi m, m p ap janm repete l ankò. Mwen, e pa pa met nan tèt ou paske mwen m p ap repete l la si w vini w tire yon kou sou mwen w ban m yon kalòt pou m pa remèt ou, m ap remèt ou l. Gen nan tèt Trump. Trump te met tèt tou kanpe ak tout misil li yo patnè. Li kanpe l, li, Trump ta di m gyèt manman m, m ap di Trump nan gyèt manman w tou. Konsa m ye, m mèt mouri apre menn. Jop ou poko kalot map fout ou kalot tou menn ou pa vlem konsa si ou pa vlem konsa I'm sorry for you sa se mwen ou gen p vi paw la ou menm lè yon moun fout ou kalot ou gen dwa vire bal lot la mwen menm m pa konsa ou konprann m ka vin grandi m wè vi a pa rezime a sa selman m gen dwa rezone tèt mwen m gen dwa gen bagay m pa fè Men epa ou k pou mande m pou m pa fè l e mwen k konn sa k ap bon pou mwen e sa k fè mwen konn sa k pap bon pou mwen. Ou ka toujou ban m yon konsèy men pa vle di pou m sa pa vle di pou m pran konsèy ou a.
Ooh guys eske n konprann misye sa di misye nan yon pozisyon la se paske misye ap jwenn de menas de bagay ke menn ki rive menn ki pa sipoze rive de bagay ke moun ap di l ke Ou pat sipoze dil menn. Ou konprann?
Pa vin pase paske ok sa yo te rivem avèk manman pitit mwen pou met nan tèt ou kòmsi se sa yo ki vin koz jounen jodia son moun fòw konnen ke ou t avèk traka pou di a son bagay lèd li ye li pa lèd.